Jodi an nou pral pale de non enpòtans de la rezèvasyon di biyè davyon egzije par l'OIM pou la demand de viza brezilyen e nap parle tou de fwod ak magouy ki genyen nan santr BVAC a pou make yon randevou pou al fè demand viza sa. Ou sou kanal Jezumon Hyppolite la, kanal kòk la. M envite w rete avèk nou pou jiska fen videyo a, gen anpil sekrè, gen anpil nan taktik ke kèk nan ajan oim yo itilize pou yo fè moun mechanste nan dosye sa yon fason aske pou yo ka fè kòb avèk moun yo, ebyen jodi a nèg kanal kòk la Jezubon Hyppolite m pral devwale sekrè sa yo, rete avèk nou pou jiska fen videyo a. Pa fèwonn pòt, n ap tounen touswit, n ap vin ba w plis eksplikasyon. Bonjou bonswa tout moun atravè entènèt deja nap diw mèsi paske ou te avèk nou pou swit videyo a zanmi paw sèvitèw Jezi bon Ipolit nèg kanal kòk la mwen tounen poum vin ba nou eksplikasyon sou sam sot di a

ki deja prè pou vwayaje, ki konn dat ou pral vwayaje, ki deja fin regle tout dosye ou sou ketsyon vwayaj ou, ebyen ou ale nan yon ajans de vwayaj, oubyen ou antre nan sit entènèt yon ajans de vwayaj oubyen yon konpayi ayeryèn, ou chwazi yon dat pou vwayaje. Se sa ki yon rezèvasyon. Lè ou fini, ou genyen pou peye yon pati nan kòb sa oubyen ou peye li entegralman. Ebyen, nan ka oim nan li menm, ann wè reyèlman èske li nesesè pou yo fè nou fè yon rezèvasyon biyè davyon lè nou konnen nou pral depoze yo menm yo pa ka di nou men ki dat y ap ba nou viza. An nou di oim ki responsab pou l trete dosye viza imanitè pou ayisyen ki vle vin rezide Brezil, yo mete yon egzijans ki se yon rezèvasyon biyè davyon. ki mete anpil moun nan grand difikilte, ki mete anpil moun nan depanse kòb pou gran mèsi, pou ryen ditou. Jis paske yo vle fè moun nan depanse kòb la, nou ka di initil. Alò, lè nou kalifye rezèvasyon biyè davyon ke oim egzije a li pa enpòtan, se sou analiz nou chita pou nou kalifye l ke li pa enpòtan. Poukisa? Lè nou konstate ke lè w al fè demand viza nan oim, yo sèlman pran dokiman yo lan men w, yo pa ka ba ou yon dat pou yo di w men ki lè viza sa a l ap prè pou vin chèche l. Yo sèlman pran dokiman yo lan men w apre yo fin fè verifikasyon y ap fè a, si lide yo di yo kite w depoze, yo kite w depoze, si lide yo pa di yo kite w depoze tou, yo chwazi chwazi yon bagay, yo chèche yon bagay otou de dokiman w yo, yo di w retounen al refè tèl bagay. Ebyen nan ka sa a, nou ka di rezèvasyon biyè davyon an li pa enpòtan. Paske yo pa gen yon dat ke yo konnen ke yo pral ba w viza a. Imajinew ke m al fè yon demand viza nan oim, nou di ke fò m gen yon rezèvasyon biyè davyon ki poko depase 24 è depi m fè demand rezèvasyon sa a. E lè m pote l ba nou, prenons le cas par exemple, m presize nan rezèvasyon an, m di m ap vwayaje aprè 2 mwa, tou depan de dat ke m bay la. E tandike nou menm, nou pran 4, 5, 6, jiska 12 mwa pou nou remèt mwen viza sa. Ki kote rezèvasyon biyè davyon sa enpòtan? Nou chita sou jan de analiz sa yo pou n kalifye ke li pa enpòtan. Nou pale tou de magouy ki gen anndan sistèm nan. Nou pale tou de estrateji kèk nan ajan oim yo, m byen presize m di kèk nan ajan yo paske se pa tout ki gen menm konpòteman an. Strateji yo itilize pou yo fè moun yo depanse kòb la. M pap prese di ke yo gen enterè pa yo ladann, men m konnen pa gon moun k ap fon bagay san l pa gen yon enterè ladann. Si nou ka gen kouraj pou nap fè moun yo sòti deyò al fè rezèvasyon an konsa san nou konnen se pa yon bagay ki genyen tout egzijans ke nap mete ladann nan konsa ebyen kanmenm nou gen yon enterè ladann. Kisa m vle di par la? Map gade mwen gen yon fanatik kanal kòk la k te mandem poum fè yon rezèvasyon pou li. Lè m vin imajine, otrefwa m te konn fè rezèvasyon, se nan konpayi Copa Airlines m te konn fè l, paske se sèl konpayi ki te fè liy nan, sòti Ayiti vin Brezil. Ebyen, lefèke Copa pa fè liy nan ankò, kounye a la, gen de vòl frete ki fèt Ayiti-Brezil, men se des agences de voyages haïtiennes au Brésil ki òganize jan de vwayaj sa yo. Ebyen lefè ke m gen aksè avèk jan de sistèm sa yo, mwen fè yon rezèvasyon atravè konpayi ayeryèn Azul. Mwen voye bay moun nan, lè li rive nan oim, yo sèlman di l rezèvasyon an pa bon. Yo pa ba li oken motif, yo di l rezèvasyon an pa bon. Yo oblije l pou l al dèyè yon lòt rezèvasyon oubyen l pèdi randevou a. Li sòti deyò a, li peye 40 dola ameriken, li fè yon lòt rezèvasyon, epi li antre avè l, li depoze. Enkwayab, men vrè. Rezèvasyon sa a, sa k fè m pap montre nou li, se jis pou m kache konfidansyalite. Men mwen genyen l. E a nenpòt kèl moman nan lòt videyo, si l nesesè, m ka moutre nou li. Rezèvasyon sa a, li fèt lan konpayi Spirit avèk JetBlue ki se 2 avyon ameriken yo ye. Avyon sa yo, obligatwaman, yo gen pou yo fè eskal Ozetazini. Si yo gen kliyan ki sòti Ayiti k ap vin Brezil, obligatwaman, avyon sa yo, y ap pase Ozetazini. Lè nou konnen yon ayisyen ki pa gen viza ameriken pa ka fè eskal Ozetazini, ebyen nou di rezèvasyon sa ke y ap egzije moun yo reyèlman se pa yon bagay ki enpòtan. Rezèvasyon an fèt nan Spirit k ap fè koneksyon avèk JetBlue pou l rive Brezil. Yon Ayisyen ka soti Ayiti nan avyon sa yo vin Brezil, men se yon Ayisyen ki genyen viza ameriken paske avyon sa yo y ap fè eskal nan peyi Etazini e Ayisyen ki pa gen viza ameriken pa ka fè eskal nan peyi Etazini. Se pou sa mwen menm mwen kalifye rezèvasyon biyè davyon sa ke oim li egzije a, li pa gen okin enpòktans sinon jis pou fè moun yo depanse pou gran mèsi. E m twouve se yon plezi tou pou ajan oim yo, kèk nan yo, pou yo voye moun yo sòti al fè yon rezèvasyon deyò a, petèt enterè yo pèsonn pa konnen l. Nou te pale tou de fwod ak magouy ki genyen nan santr BVAC pou al fè demand viza sa. Nou konnen aprè anpil pale anpil ki te genyen sou ketsyon viza sa ki te gentan rive lon nivo kap vann jiska 2500 dola ameriken e viza te vann tankou pate cho ebyen aprè anpil pale anpil ta sanble yo fèmen vann sa. Tiyo sa a ki t ap koule luil sa a, ki t ap koule myèl sa a, pa gen posibilite sa a ankò. Ebyen, nou konnen, yo menm tou, yo pap pa chèche lòt strateji pou yo itilize pou yo kontinye fè kòb, paske yo gentan pran gou lajan, yo abitye avèk gwo lajan. Ebyen, Dimanch ki te 23 me 2021 an, yo te anonse sou paj Facebook oim nan ke nan lendi k ap 24 me ap gen randevou. Efektivman, yo te lage randevou a. Men avèk anpil difikilte, avèk anpil iregilarite, gen moun ki te arive pran kèk randevou. E konsa tou gen moun ki te pran randevou, lè yo te rive, yo te di yo randevou a pa konfime, yo pa jwenn li nan sistèm nan. Pou moun ki te make dat 31 yo, 31 me, tout moun ki te pran randevou pou 31 me yo, yo te di yo ke randevou sa a, yo pa wè l nan sistèm nan. Tandike, moun k al depoze nan demen premye yo, tout moun sa yo depoze. Popilasyon an ta sipoze jwenn yon eksplikasyon nan men ajan oim yo, pli presizeman moun ki te fè deplasman le 31 yo, men malerezman ki pat gen chans pou yo te depoze a. Kisa y ap di avèk moun sa yo jiska prezan ki deja gen kòb yo ki depoze sou kont oim k ap tann ki lè oim ap deside sou dosye pa yo a? N ap pale de fwod ak magouy ki genyen nan sistèm nan. Depi lè sa a ki te 24 lan, Anviwon dezèdtan edmi sistèm nan te fè ouvri. Ebyen, pèsonn pa t gen aksè ankò pou te ka pran randevou. Men erezman, gen plizyè moun ki te gentan sove kèk randevou. Depi lè a, yo pa janm ouvri l ankò pou moun ka pran randevou. A grand etonman, aprè m gen yon moun ki di m nèg Kalannkòk la, mwen gen yon moun m te mete siveye yon randevou pou mwen, e li di m ke randevou a pran, m ap voye l ba w gade pou w wè èske reyèlman se yon bon randevou. Lè fanatik la voye konfimasyon an ban mwen, mwen wè se yon bon randevou, randevou a pran a 4 è 54 AM. Qu'est-ce que ça veut dire? Poukisa randevou a oblije kounya ap libere an sekrè? Yon dat, yon lè, prèske moun pa konnen. Kisa k kache dèyè sa? Men gen moun ki konnen? E moun ki pran l lan, kòman l fè konnen? Ebyen moun kap peye ajans yo 3 400 dola yo yap toujou ka jwenn randevou a. Men ou yon moun ki ta vle kanpe e m ta di avèk fòs kouraj li pou l ta di lap pran randevou a pou kont li atravè smartphone li oubyen òdinatè li ebyen moun sa li prèske pa nan batay. Paske, yo chwazi ki moun ki pou konnen ki lè, ki dat k ap gen randevou. Si randevou a se pou popilasyon an l fèt, si randevou a ap lage a katrè di maten, nou sipoze avize tout moun ke tèl dat a katrè di maten ap gen randevou. Eswesi randevou a lage depi nan lè dezè di maten pou rive senkè Se kèk moun ki konnen l. Se kèk moun ki gen kontak anndan oim ki konnen l. Se ajans ki afilye avèk oim ki konnen randevou a t ap lage. M twouve sa biza, sa egzajere, sa dilere. Nan kondisyon sa a, medam e mesye, nou pran yon move wout. M konnen lajan bèl, richès bèl, yon bèl kay bèl, yon bèl machin bèl, men gen yon fason nou fè l. Gen yon fason nou fè lajan an tou, gen yon fason nou fè richès nou tou, konnen l gen yon espri k ap suiv li. Nou m pa bezwen di nou kisa ki ka rive nou aprè lè n ap manje kòb moun mal nan sitiyasyon sa a. Se sa mwen menm mwen rele magouy ak fwod ki genyen nan BVAC pou pran yon randevou pou al fè demand viza pou peyi Brezil. Yon lòt pwoblèm ke m pat soulinye lan entwodiksyon videyo a, men map vin avèl la a. Sè ke pa gen yon standa nan ketyon verifikasyon dokiman moun ki pral fè demand viza yo. Se chak ajan anndan oim ki deside selon yo menm eske moun sa a nou ka kite l depoze avèk dokiman sa a. Kisa m vle di pa la? Nou menm ajan oim yo m vle raple nou, nou pa otorite k ap bay moun yo viza. Men nou se de ajan k ap travay avèk oim. Nou gen yon spesimenn nan men nou, nou ta sipoze respekte l. Si otorite k ap bay viza a, li di ke men kisa Si l gen nan dokiman moun nan l pap ka depoze, nou konsidere l kòm yon moun ki pap ka depoze n ap voye l al refè l. Si l gen tèl pwoblèm, tèl pwoblèm, tèl pwoblèm, pa aksepte l. Men si se sa k ta prezante kòm pwoblèm, pa grav, nou mèt kite moun nan depoze. Men nou pa ka chita tou sou sa yo di nou ki pa grav la epi pou n ap pwofite fè moun yo pèdi tan, pwofite fè moun yo gaspiye lajan nan monte desann. Gen moun ki sòti nan depatman ki pi lwen Pòtoprens lan? Eske yo pa ta Grandans? Pou yo vin Pòtoprens, pou yo vin depoze. Lè moun sa a rive, pou yon senp ti bagay, nou pran moun sa a nou voye l tounen. E tandike moun sa l pa ka rete Pòtoprens, nan kantite tan l ap bezwen pou l ta refè dokiman sa a, l oblije retounen Jeremi. Okap, m ap site kote k pi lwen yo. Okay, Tandike otorite kap bay viza a li di nou si se ta sa ak ta prezante se pa grav moun nan ka depoze. Sa son egzanp wi m bay. Men nou menm se nou kap di nou gade figi moun nan bon dokiman sa madam mesye ale tèl bagay fè tèl bagay ou pap ka depoze. Epi yo pa saj menm. Pwoblèm nan, ke m di yo a, pa pale de tout non, paske gen kèk nan yo, e fòk nou ba yo kredi a, gen ajan anndan oim, w ap wè se moun ki gen yon fòmasyon, sòti depi nan, sòti depi nan fwaye e manman yo ak papa yo, pase lekòl nan tout pakou ke yo fè nan lavi yo, w ap wè se moun ki gen edikasyon. Men genyen tou, m pa konnen si se fristrasyon yo vin pase sou moun, gen yo k pa fè prèv sa ditou, ditou, ditou anndan oim. Qu'est ce que ça veut dire lè yon moun al depoze ou gade dokiman l lan wale pou voye l ale lòt la di w ap bay moun nan chans lan kisa w ye wap bal chans lan yon otorite w ye se travay wap travay si lòt la di w bay chans lan sè ke li menm li konnen sa wap ou chwazi pou voye moun nan tounen pou li al pa li pa nesesè se paske l konnen li pa nesesè pou voye l tounen pou li ou pa gen chans wap bay moun nan wap bay moun nan yon sèvis se kòb la l mete sou kont oim nan se avè l yap peye w. Fò w bay moun nan sèvis lan nan jan w dwe ba li l. Ba l chans lan. Moun yo pa vin mande w chans. Dayè, peyi Brezil ofri viza a, oim li menm li responsab pou l trete dosye yo jistavan li bay otorite brezilyèn yo k ap bay viza a. Men ou menm kòm ajan k ap travay, fò w fè travay ou a, fè l byen. Fè l byen, ou pa ka pale de chans, ou ba l chans lan. Sa pa fè sans. Si moun nan pa ka depoze, li pa ka depoze. Men si li ka depoze, ke l depoze. Se pa yon kesyon se yon ajan k ap di, a, bon mwen, m chwazi kite moun sa a depoze. Lòt la di, bon mwen, m p ap kite, m p ap kite pa m nan depoze. Tandi ke tout dokiman yo pral yon sèl kote. Li menm ki kite pa l la depoze a, si li pa t ap ka depoze avè l, li ta voye l tounen tou. Si l ka kite l depoze se paske l konnen yo pat mete sa kòm yon pwoblèm ki pa akseptab an mesye dam fè djòb nou an byen. Se te zanmi pa nou Jezi bon Ipolit nèg kanal kòk la nap rewè ankò pou yon lòt video.